Gazman koule nan peyi. Nèg la pa wè kisa poul di lal chache yon vye non li bay tèt li oh gazman koule. Ou wè nèg tankou w ka gazman koule. Ou yon atis ki nan etyenmay ki pa gon moto ou pa gon bekàn epi gazman koule. Fè pèp la kwè nan ou granmesi. Ey lèy tandem tande gen gazman koule. Depi ou tande poko w mete w sou koulè ou paka konn siw gazman koule se mank pou diw ki koulè w gen. Gen gazman koule. Dayè ou poko konn chante konpa Si gon nèg ki konn chante konpa an ayiti e sèl mwen paske mwen menm depi nan vant manmanm map chante konpa e vin rive sou tè a m tèlman chante konpa gen de lè map chante konpa m pa chantel nan bouch mwen m chantel nan zòrèy mwen tèlman m chante konpa gen afè telegram pou m koule isi mwen m pa konn bagay sa se mwen k pral diw eskew gazman koulè oubyen eskew pa gazman koulè. Si gen koulè an Ayiti se mwen Kdjo Bolo koule Paske se mwen kap chante konpa depi avan m egziste Eee sa vanyan la m moutre w M ap moutre w chante konpa Ou pa ka gen tan Gazzman koule sou mwen Tande w Gazzman koule Ou pa gon moto Ou pa gon bekàn Menm stidyo a w ap fè mizik Moun ki peye sa pou ou 500 dola chak mwa Epi mwen stidyo m travay stidyo m rekòd mizik mwen. 1 million dola chak mwa map peye poum rekòd yon sèl grenn mizik. Ooh se leta yo te fò peye amand.
Sa vle di si m fè 2 mizik nan 2 mwa m peye 2 million dola. Ki non ou soti pongongon. Si gen si gen atis koulè an ayiti se mwen k dyobolo koulè. Afè afè gazman koulè sa Bagay sa pa repe, pa repetel nan figi moun. Tande gasman koule, ou poko gasman koule la. Ap pouse kò bay pèp la manti, fè makak pase fè. Ou se youn nan atis m nan do atis ou poko janm konn sendomeng. Adire diw pou ta gon grenn vidya nan poch ou pou ta vire la brezil. M tande w grenn atis as gagazmann koulè. Tout sa gade gade lè koulè. Ki koulè koulè ble. Ou nèt ou jedi mondyè gwo kout kou dwam yo gwo pase. Depi w tande pa fanatik mwen yo la k mete w sou koulè ou poko janm koulè. Atis se mwen oubyen fanatik mwen yo pou di w èske w atis. M tande wap chante konpa sa bon yè la ou kamanse chante konpa mwen menm map chante konpa depi avan m egziste map chante konpa gran chantè konpa meyè chantè konpa ayiti genyen pa fèm tande w chante konpa gasman koulè bwòdè bwòdè fè spò w la mwen pa janm achte figi m pa t ka depi w tande m antre nan show an la afè achte figi nèg ap bay manti nan show an la M pap pran bagay sa nan men nèg. Gaz menm koulè, menm bra cheve w, menm penyen sa pa janm penyen. Sa fè moun yo wè w se atis nan Etchenbay la, se vre ou ka ou atis. Ou ka ou atis men ou poko atis. Ou gen pou w atis men ou poko atis tande m tande w atis. Ou atis ou poko ka achte bourik pou moute em tande w atis. Atis la se konsa w rete w atis la? M pa jwe mwen menm. Mwen sa wè wap gade la, m al nan konkou chante konpa la wisi. Lè m rive m premye. Lè m rive m finn chante konpa telman chante konpa byen. Moun yo kontan.

kontrebann ap pase depi se kontrebann kap pase la tout sou kontwòl mwen nèt vòlò touche nan men tout okontrè avan lontan la se kat map mache bay tout peyi a nèt m pral fè tout panyòl peye m taks nèt chante konpa wi e san m poko vire nan rap woyy kounye a lè m ta vire nan rap yon ansyen yon ansyen rapè tankou m kap rap depi sou prezidan jovenel asireman depi sou prezidan ariel henry m nan rap. Papa rap. Mwen ret ka kole nan talonm mwen menm chante konpa men mwen rap la men mwen ipo men mwen gade mwen menm anpa gen parèy nan chante konpa m se mèt ewa la wap gade fantom e mwen t montre nèg sa yo rap fantom wendy izolan tout nèg sa yo se elèv mwen nan rap e mwen k montre nèg sa yo rap